Ayisyen toupatou, gwo bonjou bonswa pou nou tout, depandaman de ki kote e ki lè nou pral tande videyo sa. Jounen jodi an, gwo sezisman dan la repiblik, kote ke youn nan medya an liy yo, Alò, medya an liy yo an swa ki ap bay anpil jounalis Ayiti travay pou yo, jounalis yo al riske vi yo, riske vi yo nan yon pakèt zòn ki trè danjre pou yo kapab kouvri de repòtaj pou jounalis an liy yo. E sesi, malgre tout sakrifis sa, sakrifis sa yo jounalis yo ap fè Ayiti an Pou yo kapab voye imaj, voye anpil videyo bay medya an liy yo. Men dèfwa, anpil nan medya an liy yo konn pa arive, arive pran sa a kè pou jan nèg yo ap riske vi yo. Sitou, jan nou konnen ki jan konjonkti ensekirite a ye anndan peyi Dayiti. Jounen jodi a gen yon gwo m te kapab di ensidan ki pase konsènan youn nan jounalis ki te viktim nan dram ki te pase Fe sa, ou konnen te gen 2 jounalis ki te mouri, e enben youn nan jounalis sa yo, men jiska prezan fanmi jounalis la pa janm tande vwa oubyen pa janm resevwa ankenn apèl de medya an liy zanmi sa t ap travay la. Jounalis lan mouri, men jiskaprezan, pou patwon li, misye t ap travay la pa janm rele l ki se Kesnel Dorlean. Kesnel, Kesnel Dorlean pa janm rele, pa janm di anyen nan sa ki pase a. Swadizan, misye ta di konsa ke jounalis lan pa t avèti l si l ta prale kouvri yon, yon, yon, yon repòtaj pou li nan zòn Fesa. Antouka, an nou al fè w viv kijan sa te ye. Men jis avan, ban m e envite w abòne avèk chanèl Evenka Production an si w poko fè sa, e si w te gentan fè sa tou, yon gran mèsi e pa bliye pataje videyo a pou plis moun kapab wè l. Bagay ki difisil pou nou nan lari an, ki menm jan avèk nou tou lè twa ki sou panèl la ki se dè jounalis, ki fè menm metye ansanm avèk nou. Lè m te gade ane 2021 an ki te kite yon gou amè nan bouch nou avèk lamò ineksplikab de Gédéon fotokjounalis ke nou konnen jan l te mouri an jiskaprezan pa gen youn nan nou ki ka eksplike fason misye mouri se yon bagay ki ekstrèmeman dwòl e ane 2022 an Li parèt avèk, se kòm si m kapab di w, li vin madichone vi nou, nou menm kòm jounalis. Lè nou konsidere ke nou pèdi 2 potorik gason, 2 jèn jounalis trè vanyan, e 2 jounalis ki te angaje yo pou yo pèmèt aske popilasyon sa a li enfòme de tout kote ki gen yon enfòmasyon. nenpòt fòm defomasyon ki an wotasyon. Jodi an la, nou vin pale e nou vin adrese nou avèk patwon medya an liy. Nou konstate byen souvan e fò souvan, atravè medya an liy yo, gon pil nèg ki deside chita dèyè òdinatè yo, Yo nan friz, anpil nèg avèk fi. Men yo pa konnen kisa jounalis yo ap sibi an Ayiti. Byen de nèg sa yo, fò souvan se yo menm ki konn ap egzije nèg yo menm, jèn e mesye dam yo, men kote pou yo ale pou y al fè enfòmasyon yo. E nou menm gen enfòmasyon tou, gen de nèg ki gen ajans anliy yo, ki konn ap fòse jounalis yo pran dè imaj ke jounalis yo pa menm vle pran ki pral konpwomèt lavi nèg yo. N ap di jounal, mesye e dam ki gere medya an liy yo, lanmò konfrè nou yo, nou tire anpil leson nan yo. E se malere, se a travè la mò nèg yo nou pral tire la mò. Nan nou pral tire, se pou n jwenn, pou n pote solisyon, pou n tire dè zezanp. Se ki sa? Nou pral konprann nan la mò Wilgens, apre 3 jou, menm yon apèl, moun Wilgens ap travay pou li an ki te Snèl Dòleyan, pa t janm pase avèk fanmi l an. E Kesnel Doléan te menm fè konnen Wilguens pa t di si l t ap monte an oman. E nou felisite yon nèg tankou atis Francky, pdg radyo Ecoute FM de Montréal lan, ki non sèlman depi nouvèl lan te tonbe jiskaske n te jwenn kadav nèg yo, li te gentan pote solidarite l. E li temwanye tout solidarite l anvè fanmi John Wesley Amady e ke nou kapab felisite misye. Nou egzije aske mesye ki gen, mesye dam ki gen medya nou yo, fò yo konn paran moun k ap travay ansanm avèk yo an. Fòk gon amoni, sa vle di se pa yon moun yo jisteman wè kòm yon moun a distans yo pale avè yo, yo gen relasyon de telefòn. Nou egzije fòk moun yo, nèg k ap travay nan medya anliy yo, omwen fòk gon paran ki konnen moun k ap travay. ki anboche osinon ki angaje pou videyo an. Paske jounalis ki nan medya anliy yo ki ou di yo sa, se de moun ki al lekòl. Se paske sektè près tradisyonèl la ki te fèmen ki fè nou gen tout jèn sa yo nan medya anliy yo. Nou fè egzijans ankò, nou di yo konsa ke fòk se vrè moun ki etidye jounalis pou yo pran nan medya anliy yo. N ap pale de tout sa byen souvan nan semèn, fòk se moun ki fè etid e ki sibi yon etid jounalis nan yon ekòl jounalis epi travay nan medya an liy yo. Paske n ap konstate byen souvan, se kòmsi m wè nèg yo vle pran nenpòt moun pou mete travay nan lari an kòm jounalis. Atravè lanmò mesye yo, n ap pote yon demanti fòmèl. Se kòmsi nou wè yon nèg tankou Theriel Thelus, ki li menm se yon jounalis, vle krache sou kadav mesye yo. Nou wè Theriel Thelus atravè de pòs l ap fè sou Facebook, se kòmsi l pran mesye yo se de sòlda, se de moun ki t ap monte anwo al achte minisyon, osinon al pote minisyon ale. Nap di Theriel Amady son nèg nou gen anpil eksperyans avèl, nou gen anpil istwa avèl. Amady pa gen ni de lwen ni de prè anyen pou l wè avèk gang nan peyi Dayiti. Amady son nèg ki tap travay kòm jounalis. Amady gon pase anndan près ayisyèn nan. Amady son nèg ki tap travay nan Megastar ki fè prèske 7 a 8 an nan Megastar. Amadi son nèg ki te sifi etid nan Lisnac. Amadi pa yon gang. Nou pap janm aksepte sa pou pèsòn moun. Rete dèyè òdinatè w pou mete nan tèt ou ka krache sou kadav nèg la. Wilguens son nèg ki pase prèske 3 a 4 medya anliy lap travay deja. Afè yon nèg kanpe dèyè òdinatè w wap vin di nèg yo tal regle afè yo, yo moun nan pye travay yo, pou vile fè nèg yo pase pou 2. Moun ki nan asosyasyon malfetè dèyè l nou te manti w. Poukisa lè cnn antre an Ayiti ou pa ou y al fè entèvyou nan katye cho kote gen dè chèf de fil kap dirije zòn sa yo ou pa gen pwoblèm avèk sa? Poukisa lè frans 24 antre ou vin fè repòtaj ou pa gen pwoblèm avèk sa? Poukisa lè M6 antre vin fè dokimantè w pa gen pwoblèm avèk sa? Lè Al Jazeera antre yo vin fè dokimantè w pa gen pwoblèm avèk sa? Ou pa konn wè yo? An se de fèt ke se a se jounalis ayisyen yo? Se yo k gen pwoblèm se avè yo nou ka liye yo kòm gang? Ebyen nou demanti w te riyèl. Fè travay ou, si son moun ki pou fè travay lan fèl byen. Men pa deside tou bònman pou ap krache sou kadav mesye yo. E ke kòm dimanch pa ta anonse sa, nap fè nou konnen, e nou gen kabinè nou, gen plizyè kabinè ki mete ansanm, pa egzanp kabinè mèt Amnel Remy, mèt Bellevue, e ansanm avèk BAI, Biwo Avoka Entènasyonal yo, ki pral depoze yon plent o nivo de kabinè de enstriksyon. E konsènan dosye asasina jèn jounalis nou yo ki se Amady John Wesley, John Wesley ansanm avèk Wilguens Misaint. E nou remèsye nou e m panse se tout sa e komite semèn lan te gen pou l di nou e nan konferans de près sa a. Mesye, mèsi. Ki prezan maten an nan kad konferans de près sa a ke semèn. Se Kolektif Dè Medya Anlim n ap bay, nan sousi pou nou kapab denonse sa ki pase jedi dènye kote nou gen 2 konfrè jounalis nou ki mouri nan zòn nan Fresa o nivo de Laboul 12 e genyen youn nan konfrè yo tou ki sove de jistès. Ebyen nou di chak grenn konfrè ki fè deplasman an yon gran mèsi. E fò n di, jodi an laprès la ki an dèy, ebyen se paske genyen yon gwoup endividi ame ki yo menm ki tire 2 konfrè nou. Ebyen, objektif konferans lan pou laprès sa, se pou nou kapab denonse sa k pase a. Nou konnen jedi ki sot pase la a, genyen 3 jounalis ki te pran desizyon pou yo t al fè yon repòtaj onivo de. Efe sa zòn laboul 12. Ebyen jounalis yo te pran chimen pou yo te kapab rive nan zòn sa. Ebyen otomatikman yo te rive nan galèt efe sa gen yon gwoup nèg ame ki ouvè few sou jounalis yo. Ebyen sa ki vin rann ke jounalis sa yo yo atenn pa bal. Amadi John Wesley e Wilgenzan Louissaint yo menm ki pran katouch nan zòn sa. Apa de sa te genyen. Vil Wilmàn ki sove de jistes nan kad atanta e atanta sa ki fèt. E n panse jodi a, nou menm antanke jounalis o nivo de CML, nou pran responsabilite nou pou nou di non zak sa yo yo pa gen dwa ap repete nan peyi a paske jounalis yo yo gen pou devwa pou yo fè travay yo. Kòm sa dwa. Okenn moun pa ka anpeche jounalis yo yo menm yo ale nan kèlkeswa zòn nan pou yo kapab al chache enfòmasyon nan sousi pou enfòme popilasyon ayisyèn nan ki pi te entènot yo, li te lektè yo atravè medya laprès ekrit, ki pi te ann di oditè yo, tele. Telespektatè yo, yo menm ki vreman yo gen pou devwa pou yo fè sa. Bon, jodi an, nou di sa pa ka rete konsa. E zak sa yo, fòk moun ki fè yo a, yo pini. E fòk gen moun ki pran responsabilite. O nivo de semèl, nou gen de dispozisyon ke nou deja pran, nan sousi pou nou kapab akonpanye paran viktim yo. Pa egzanp, deja nou konnen antèman John Wesley a madi li menm ap fèt onivo de lavil dè Kay e deja gen dispozisyon ki pran, nou deja gen planifikasyon ke nou fè avèk paran yo kote ke finiray John Wesley a madi li menm ap fèt samdi kap 15 janvye 2022 a. e kote nou menm nou deja prepare e ansanm de jounalis ou byen òganizasyon an li menm li deja prepare nan sousi pou nou kapab al rann Amadi yon dènye omaj. Gen dè aktivite ke nou prevwa fè, pa egzanp jedi kap vini la o nivo de plas Henri Christophe nan zòn Pyons la, nou gen yon omaj ke nap fè pwiske nou konnen nan espas Channmas la jounalis yo yo menm yo toujou repoze yo la lè yo sot travay. Sa vle di John Wesley Amadi. Avèk Wilguens, nou genyen yon dènye omaj ke n ap fè pou yo. Apa de sa, an s ki a trait avèk Wilguens, e paran gen gwo difikilte pou yo te kapab rive fè fineray la. Men nou menm, antanke jounalis, nou deja pran responsabilite nou, nou konsilte anpil moun pou n wè kòman nou kapab ede paran li menm yo reyalize fineray lan, puiske. Yo poko fikse yon dat paske yo pa gen twò gwo mwayen, se paran yo trè vilnerab, ebyen nou deside akonpanye yo, dabò nou te chita pale avèk sekretè jeneral AJH lan, Jacques Derosier, li menm ki deja reponn favorableman pou yo gade kòman nou kapab òganize fineray. Rubens, Apa de sa, genyen anpil lòt aktivite n ap eseye fè nan sousi pou nou akonpanye paran yo, pou nou akonpanye tout moun ki viktim yo. An s ki a trè avèk Vil Wilmann, Vil Wilmann jodi an nou kapab di se yon moun k ap sibi anpil menas e tout kote e nan moman sa a se yon moun ki pa genyen espas li kapab fonksyone vre. Li pa ka rete lakay li paske ojoulejou Genyen menas k ap fèt. Gen de moun k ap fè vizit bò lakay li. Genyen des apèl anonim ke l ap resevwa. Ebyen, jodi an, jounalis la li an trè gran difikilte e se poutèt sa, nou menm antan ke jounalis, nou deside pou nou kapab akonpanye l, ede l e gen dè demach ke n ap fè nan sousi pou ke li menm li kapab viv trankilman. Men fòm di vrèman sitiyasyon vil li ekstrèmman vilnerab, nap mande avèk otorite konsène yo pou yo kapab pran responsabilite yo alega de vil Wilmònn puiske deja nou kapab konstate lap sibi anpil menas, anpil pèsekisyon pa rapò puiske se li menm ki vrèman vrè temwen an, se li menm ki pote mesaj la ki rann ke nou konnen mesye avèk zam sa onivo de fsa e yo. touye John Wesley Amadi avèk Wilguens e m panse jodi an lapolis la gen pou devwa pou pran responsabilite l alega de vil Wilmàn apa de sa tou n ap mande avèk gouvèneman an si gon minis kominikasyon yo gen pou devwa pou yo kapab gade nan ki fason yo kapab akonpanye jounalis la nan sousi Pou ke mesye yo pa atenn vil. E fò n di nou konnen gang yo yo pwisan nan peyi. E sitou mesye sa yo k ap opere nan zòn Laboujouz, yo se yon seri de grando, se yon seri de moun ki gen anpil kapasite pou yo kapab detwi vi moun, ebyen n ap mande avèk otorite, otorite peyi an pou yo kapab pran responsabilite yo nan sousi pou kapab ede vil Wilmann, oubyen pou ede pwoteje vil Wilmann pou.